Nou ka gade la, fò pa bwè twòp pa Suzan non. Yo zobogi kòman ou ye tonton? Koneksyon, nou la nan bon ti babankou la. Ke zobogi m te kontan gen w nan show a. E son bagay ki te fè m plezi lè m te fò a lapèl, san ezite w te di m wi w ap vin nan plenyen plenyen w. Bon m konnen, m konnen. E deviz plenyen plenyen w konn sa l ye? Nou pa vira tèt san kò. Se menm jan kò pa ka mache san tèt, nou va jwe a tèt san kò. Bon gou, gou zanmanm! Ba mwen gou sa a. Show a pral bèl jodi a, pwomèt mwen sa. Èske ou pwomèt mwen ke show a ap bèl jodi a? Men, um, of course. Bon Zobo ki la, anvan tikè, mwen wè nou la a. Tout moun konn sa li deja Zobogi. Facebook ou se Zobogi. Zobogi, Yon komedyen, Yon atis komedyen, Yon tripè.
On malere, on mizerab. Bon konnen. Si w bliye idòl ou ka rele Michon tout sa k pa bon. Tout sa k pa bon.
Plen plen yo zobo ki jou sa la bon bagay. Si w zobo ki pa la moun jou sa menn. Menm si prezante tèt ou menn di moun yo menn. Menm si di moun yo tout sa k de ou menn ki kote w soti an Ayiti. Byen ke m konnen w soti lwen but fò w fyè pou di moun yo nan ki tou soti. Pa la moun yo menn.
Non ou konnen nou deja konnen non pa m se zobo ki. E ou konnen ti nèg pòdepè a slash labe.

Plenyen Ou plenyen. relem pou m plenyen map plenyen Plenyen ok plenyen zanmi. alright so yeah man ou konnen sa ye menm kote tikè te pranm fèm apèl la li te dim monchè zobogi man m gen tèl bagay tèl bagay men monchè m pap baw manti antanke antanke jèn ajèm m di non son bon travay man m oblije vin ap Ba lem di yon chè tèl lè tèl lè tèl lè map la an mòd m la a nan plenyen plenw map bwè Barbancourt epi map plenyen E fòm di nou ke Barbancourt se inik sponsò ke show sa a gen pou jounen an la m pa konn si gen rès kap vin toujou men pou aktiyèlman la se Barbancourt A di show a pati la plenyen plenyon Barbancourt man Ok ok Tout moun konnen Zomo, Guy men son nèg kap bay bèl ti video. Anfèt, m son nèg m aprann leson nan videyo yo. Ou sonje w aple yon videyo ou te fè nan zile yon nèg fè pitit ou aprann pran pitit ou. So, videyo sa te aprann mwen anpil bagay. E m te pran menm egzanp lan. M te fè menm bagay sa yo sèvi m yon leson pou demen. Sa fè jounen jodi a m ka menm mwen menm nan ki gen vès ki vann 10 mil dola sou mwen jodi a la. E m ap raple nou ke Zobo di. Son bòs li ye wi.
Son blan m ye. M fèt tou blan. M fèt tou blan e pa fòt mwen m fèt tou blan. Plen plen w baz. Konprann? M pa nèg k ap vin fè show m swa vin fè show avèk. Jacket lame sou ou ap fè cho ou ap fè cho ou non ou ka fè cho ou ap fon cho madi vin bonè madi vin bonè fon cho konsa men vle vle ou vle bagay de kalite bagay de kalite sèlman ki fèt ou konprann e son bagay ki fèm plezi Zobogi pwouvem ke li son atis serye lè resevwa apèl la dat li resevwa. Lè y resevwa, y rèspèkte yo tout, sa fè y ka la nan minit sa la, l ap pale avè nou la. Men zo Bogey pale avè nou men kòmsi, kisa k pou vou fè videyo komedyen, èske depi lè w fèt kòmsi gon moun ki te di w yo ou sanble avè yon komedyen wi, oubyen kòmsi se ou jis anvi parèt, ou vle ou anvi pou foure tèt ou nan endistri a ou foure tèt ou, men ou wè nan son w pa komedyen vre. Non, m ka di w sa, an Ayiti, a lepòk an Ayiti ou konnen, e lekòl, on janm la.

Mse manvi ramne yo mse pou pèp la wè eske ou fè eske vrèman ou fè sètifika vre ou men tapaj wap fè ou konprann e menm jan si mdi w 2 plis 2 wap dim 4 mdi w 2 fwa 2 wap dim 4 pa vre mdi w 3 mès 1 wap dim 4. Tout tèt yo. Fè fucked up tout trèt yo. Tankou kwak nan gòj yo. Se djòk pou tout tèt cho. Li banm respè m nan tout ghetto.

Koze k pale nan plen enviyon la m paka pa ale m sezi, m etone, m epate, je suis surpris e pa mwen wè m menm jan kò pa ka mache san tèt menm jan tèt pa ka mache san kò yon bagay konsa. M pa konnen non bagay konsa jan misye pale a ou konprann li difisil pou m konprann. Nèg Okap, nèg Labe, ou konprann. Bon depann nan ki depatman an?
Pòdepè nan ki depatman? Pòdepè.
Pòdepè la. Nou fini.
Pòdepè. Ok tout moun. Fè tout tèt yo.
Fè fòk tò tout trèt yo. Tankou kwak nan gòj yo.
Mwen pran plenyen map plenyen la. Banm priye m plenyen menm. On pakèt nèg tout tan anvi komedyen baz. Kòman ou fè komedyen? Eeh moun ki komedyen yo, yo wè ou deja. Ou konprann sa m la? Moun ki komedyen an, show a poko kòmanse gen tou wè, mesye nèg sa komedyen wi. Yeah, yeah, ou konprann sa m la? Ou konprann sa m la? Premye fwa m rankontre w, m di kè, ti chè komedyen wi. E se menm, se yon konsèy m te ba w ki fè w te ka kite legliz pastè Leyò vin komedyen.

Anmsi, an tèm de vi, anmsi kijan l ap viv, ak ki moun l ap pataje santiman yo rele lanmou an. Sa nou tout pè pataje nan moman la, sa nou tout pè pale de li nan moman la. M pa p jije nou paske nou pè pale de li, paske lanmou fè twòp. Li pa ban nou fyète pou n pale de li, men konsa tou m pa p kont yon moun k ap pale de li, paske lanmou twò bèl yon moun ta va pa pale de li, oudimwens yon moun ta pè pale de li.

Mwen gen yon konsèy m te ka ban nou, pa koute moun k ap di nou m te echwe, w ap echwe tou. Sa lòm di e pa sa Bondye di, sa lòm di e pa sa tikè di, piske Bondye ban mwen pouvwa pou m di tout sa li di apre li fin di yo. Ok Zowori map gen pou m pale but map baw fè premye part lan Ki relasyon ou nan moman an la? Èske ou se yon nèg kap viv pou kò ou oubyen èske ou kòmsi ou gon moun wap pataje yon lanmou avèl oubyen ou se yon nèg kap viv a goch a dwat tankou janm te rekonèt li Konprann?
Pou ba sa Non non tout bagay chanje paske Pale avèm pale avèm Konprann m vin m vin rankontre m ka di w sa son anj menm On anj, on anj a 2 pye 2 men.
Anj menm, 2 pye 2 men an. Yo rele sa gran, yo rele sa gran anj. A e gen ti anj wi. M pa konn vye anj yo, m pa konn vye anj yo a. Bon yeah, m gon. M te kwaze on anj. M gon. Èske w wè kòmsi, m te kwaze on anj nan vi m. M pap ba l non l, piske se pa dwa m. E gon on, e gon anj m te rankontre nan vi m. M oblije di son anj, paske se pase m t ap pase, li tonbe sou mwen vip, m wè se Jezi k lage. Ou ta manti. An jan se pase ta pase pase la la epi pè ti li donbe. Gen de bagay
gon gon gon bagay yo di w gon gon bagay m toujou konn ap imalèk m ap panse men ou wè lè ou konn wè ou konn wè li make lapli men mwen pou l fè lapli but Manti.
pi devan ou wè ou pral fòt la edal la Ou wè solèy. ou wè ou wè solèy men So. konprann.
Pandan m t fòt la edal men sonje lè m t ayiti. M poko te vwayaje. M konnen ki di Fort Lauderdale devan m. M met ajnou m priye. Ti mesye, Fort Lauderdale, y ap pale de ou kèk tan, kilè m al vizite w? Gade kounye a, gras a Dye, m ap manje, m ap manje dlo North Miami, m ap bwè dlo Fort Lauderdale. Tout glwa se pou ou! Senyè! An n batize w manm! Ou konnen misye. Bon, yè, m gen yon moun nan vi m, ou konprann, e m ka rele l, m ka rele l madanm mwen.
Wi wè m ka rele l
M ka rele l my everything You know Tout sa w posede Tout sa m posede Ok Monchè Men tande mosyon mosyon Èske èske w admèt menm moun sa jounen jodi a la kòmsi ki fè w wè lavi bèl demen si Depi kafou rayi lavi tou si fann ou pa mennen yon chemen an byen Yeah Ou rekonèt sa Yeah m rekonèt sa Fò m di nou e pa sa m swete
Si w t fwa wè yon atis choke wè m ri Se paske aksyon an parèt yon ti jan funny men paske ou ta dwe ri chak fwa yon gason pran kou yon nèg ta sipoze kriye hey medam Paske m tande m la wi misye pran kou m pran kou nou 2 a Non wap akize m wap akize m wap akize m m pa rekonèt bagay m pa rekonèt bagay sa Bon ok Hey m fenk fenk m poko menm fò menm pa konn anyen nan dosye moun sa yo Ann kontinye ann kontinye bon yeah Wi zoboki ou di madanm ou Yeah Men M bwèl kou ou jou wi. Menm lè w di madanm ou poko marye, sa pa deranje pèsonn. Paske maryaj la nan moman la, se yon bag li ye. Wè sa m di w la? Ki bag la te vann dimil dola, ke li te vann senkant dola, depi se bag nan nan dòt ou rele maryaj. Ke fanm nan fè tapaj dèyè legliz la apre dezan tan li fin marye, li rele madan zobogi. Ke li fè l apre dezan, li rele madan zobogi. Maryaj kraze. So se jan moun nan ap viv avè w, ou ka rele l madanm ou. Menm si fason w retwouve w nan moun nan ou ka rele l madanm ou. Ou konprann? M ap korije yon pakèt ti blòdè ki deyò a. Yo rankontre yon fanm jodi a la avè yon semèn, oh m pral tcheke madanm mwen. Madanm ou apre kiyès? Kòman yo fè madanm ou? Kiyès ou ye?
E se bagay ki pi enève m, lè malè ap kriye pou fanm. M pa vle sa. M pa vle malè ap kriye pou fanm. Ou konn fè malè ap kriye pou fanm?

Epi mwen te vrèman renmen li. Mwen menm se yon egzanp. Yon nèg k ap met vès chè sou li. Vès chè. Fò w trete yon lòt jan. Bon, se yon egzanp. Mwen bay yon blèm. So, epi m pa tout renmen l. Wi.
Ou konprann?
Epi fi a pa renmen m, fi a yo renmen. Apre sa gen swat nan de mesi Dye vle oubyen like nan next day, ou konprann sa m la, li vin twouve ke sa l t ap chache nan menm nan e pa sa l jwenn. Konprann? Kounye a lè, lè, lè. Sa ap sa di gen baki? Ou konprann? Èske ou panse, èske ou panse, èske ou panse sa bèl? Èske ou panse sa, sa, like, èske l, like, apwopriye avèk, avèk, avèk, avèk jan love ye kounye a menm? Nan, nan, nan.
Bon, kòm ou vin a pale sa la, m ka pataje, like, an trant segond on istwa avè nou. Ay, le pli souvan, li toujou bèl, nan menm moman ou renmen moun nan, pou moun nan renmen w nan menm moman sa tou. Paske like lè w aprann moun nan renmen w lè se jan w viv a moun nan menm si ou vin fè moun nan renmen w li pa vrèman di li bay lanmou an natirèl se menm jan on nè ne boujwa men on ne devyen pa boujwa m ap di l an kreyòl on moun ou ka fèt tou boujwa ou ka fèt depi lè w kòmsi manman w mete w sou latè ou vin jèn paran w gen kòb ou boujwa men kòmsi si depi lè w te fèt ou t ap benyen mizè tankou zobogi nan labe pòdepè epi vip ou tande boul la soti pase sou prens mimi pase sou yon ti kè. Li pa salye nou. Li vin gen kòb demen, li vin ka viv, men li pap janm boujwazi si l mouri. Se menm jan lanmou, lanmou m konsidere lanmou konsa tou. Ou konprann? Lanmou an si pa te la depi nan, kòmsi, depi nan rasin, yon mo sa m te ka itilize, li pap janm lanmou vre. Monchè, pou m ap. Ou konn sa lanmou vle di? Lanmou menm vle di enterè. Li gen dwa petèt, li gen dwa pa lajan, li gen dwa pa bèl kay jounen jodi a. N ap bezwen yo demen. Li gen dwa pa sa yo jounen jodi a. Bon m poze yon kesyon, bon m poze yon kesyon. M gen, m te gen kesyon sa pou m poze. Kòman fè lè w renmen yon fi, yon bann sa m la ou bon pou yon fi, epi li vle, li vle fè lòt eksperyans menm? Li poko, li poko rive kote m vle rive a. Èske, èske, bon m di w, èske se love?
Èske se love sa e? Non, non, bon m di w. Paske pou moun nan di w tann. Tande wi pou pou lè fi a di w tann epi pou pou di w ou bezwen fè plis efò tandiske yon lòt blòdè ap pase l ap fè l souri but ou menm ou fè tout sa k posib pou fè l pou fè l souri jis di m. Sa k rive men kijan m wè bagay m ap di w men kijan m wè yo m pa nèg kijan m pran segond pou m jije fanm men m son nèg m fè tout vi m m ap abiye gason paske se gason m ye se reyalite a m pa ra kont li. Ou wè sa m di w la? Lanmou an men ki jan l ye. Ou gen dwa, m si ou wè fi sa a la ou di ok men so m ap stop tout bagay, m si m wè lavi m nan fi sa a right. But fi a menm, ki jan l wè w? Li di oh m ap avè Zobogi, apre de twa mwa m ap janbe Zobogi m pran lòt etap. Men pou m pran etap sa yo fò m pase pa Zobogi. Pa gen kenn lòt fason m ap ka pran etap sa yo san m pa pase pa Zobogi. Sa se konsa fi a wè w. Si fi a wè w konsa, ou menm ou gentan wè tout vi w la. Fi a li wè 2 mwa a nan ou, pandan se w wè tout avni w la, li pap janm mache. Sa fè li toujou lesansyèl, byen ke fanm nan pap janm di w sa, se byen malere, pou di fanm nan, m si, sèy konte favò. Byen ke y ap e ba w manti, ay medam yo nan moman la e pilòt yo ye, ou konn sa sa vle di pilòt, m ap ouvri yon parantèz, se tankou yon fanm Okap ak yon fanm Pòdepè k ap blofe mennaj a yo.

Mennen l sou bato, fèy manyen reken, fèy manje sou menm tab ak reken. Fè tout sa w konnen ki egziste, tout sa ki bèl, mennen nan tout sa w konnen ki presye nan mond lan. Fò fanm nan vle w vin rete. Yn fwa fanm nan pa vle w, mwen ta ba l Jezi san konfesyon. Li pa bezwen w zanman m. L ap pran Versace, l ap pran Gucci, l ap pran Prada, l ap pran Louis, l ap pran tout sa w bay nan epi l al, l ap al fè w di. Paske li gon enterè l ap chache an. Exactly, bay ban m di w. M'en di w bagay. Sa moun aprann konnen nan moman la, avan w renmen yon moun aprann renmen tèt ou dabò. Se inik konsèy plen a plen yo te ka pote pou ou jounen jodi a. Yeah, paske ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka renmen yon moun plis ke w renmen tèt ou. Paske ou pral tonbe nan kaka. Pèmèt mwen di w sa baz. Non, son show. Paske m'ap plen, m'ap plen, kite m' plenyen. Ou konn poukisa?
Pè enpòt li di tonbe nan kaka, nou p'ap fè show pou ti moun piti isit la. Yeah, paske lè w fin, lè w, imajine w, ou pa renmen tèt ou.

Mwen sou fò ou sipoze renmen tèt ou dabò epi ou renmen l ou renmen l kounye a ou ka aprann renmen yon lòt moun. Ou ka aprann renmen yon lòt moun egzakteman pawòl sa mwen sipoze baw lan men sou li. Ou konprann? Paske fòm di nou Zobogi se yon nan nèg ki viktim anpil ou wè. Nou 2 a nou viktim bòs. Ou toujou ap akize m. M pa renmen nèg bagay sa yo. Yap akize mwen. Ya pa gen se wè oh oh. Pleye pleye yo menm jan kò paka mache sou tèt nou pa vire a tèt sou kò konnenn. But banm di w banm di w menn an reyalite. Yow map felisite w pou kouraj ou menn koz nan lavi wap fon snapchat hay wè nan lavi ou konn kiyès ki reyisi nan lavi nan lavi moun ki reyisi yo Se moun ki tonbe ki asepte eseye releve yo. E pa moun ki tonbe epi ki wont leve pou moun pa ri yo k ap retonbe pandan y ap eseye releve. Ou konprann? M t ap di l nan Snapchat, m ap redi l ankò. Nan lavi, moun ki reyisi nan lavi yo se moun ki tonbe a ki asepte releve. E pa moun ki tonbe a ki reziye l rete atè a pou moun pa ri l, pou l pa pandan l tonbe, pandan l ap eseye releve. Pran san nou pou n konprann fraz sa. Ou konprann? Ay plenyen plenyen ou la pou moun plenyen an menm tan tou i la pou ya i la pou aprann ou. Epi E biliv mwen biliv mwen nou menm isi a Zoe pou konn bat fanm? M pa konn non m pa konn Ou fè ti presyon ou gwonde Fè ti ti yè ou on nèg ou sipoze paske you the man Fòtò a Exactly You the man Paske Ou pa ka ou pa ka just be sweet all the time ou konn sam la paske depi ou sweet avèk fanm nan Wap mache lè non monchè Ou piti avèl boo Paske fanm nan fanm nan fanm nan bezwen konnen ou pote 2 boul la baz Bon 2 boul la 2 gran boul 2 gran boul ou konn fanm nan bezwen sa E e jan jan map diw la Ti kè. M ka pa et la epi m di fanm nan oh cheri ou pa pral ale li pa pral tande w nan paske ou sipoze gen yon lè yon jan yon karaktè menm
met granmoun sou ou cheri m bezwen al tande kote e ak kiyès a ki lè kiyès k ap la ou wè sa m la se paske li vin gen yon krentif li wè li vin pè menm. Yow m pa bezwen pèsonn fèm Non m pa bezwen pèsonn fèm respè m jis bezwen tout moun respektem menm jan m respekte tout moun menm yon second fanm pa respekte l there's no way li pral respekte w M pa bat fanm epi m gon show wen m avèk Tikè pral vin la ki rele konfizyon konfizyon epi ret branche epi nou gon live show nou pral fè chak vandredi ki rele ki rele ou konprann verite ou konprann sa m la nèg kap cheat yo. Ou konprann? Fanm kap cheat yo. Ou mele. Wap nap nap rele yo. Nap wap voye nimewo telefòn yo live e nap rele yo nap avili yo. Ou konprann? Nou pral fè yo sa live sou Facebook Zobo Guy. Map map kite Miami.
Relax.
Nap bon poz, nap ale tou nan ribrik ki rele kesyon sou kesyon yo la.

Ooh ooh nou tou nan plenyen plenyen ooh. Menm jan kòb a ka mache san tèt nou pa vire a tèt san kò nan figi tout moun yon ti kè bat nèg yo sans kò yon ti kè man fòk Woy non men Woy m tèlman alèz lakay m yo m alèz lakay mwen Enpoze w Kesyon sou kesyon kesyon sou kesyon son sèl bagay y ap mande m se kesyon sou kesyon. Ok zo bgy an pati. Yon ti kè yon ti kè Facebook Instagram Twitter Snapchat yon ti kè on everything on one so check him sou Facebook Instagram zo bgy on one Snapchat zo bgy 22 on one. ak mwen wap gen anpil plezi. Zobogi sou back page tout bagay nèt. Nèt nèt nèt zobogi depi ou depi ou depi ou zobogi humm boom so yeah. Fanatik Plenyen Fleyo yo nou gen koze nan men nou avèk Zobogi mezanmi Show sa ap disponib sou YouTube Nap vini sou paj Zobogi a tou paske vike se li ki atis envite a lap oblije chè cho wa Wap jwenn li sou paj mwen Zobogi Yon tikè.

Misye son nèg ki gen anpil kouraj tankou m toujou di. Ay misye son nèg epa yè ni epa jodi a m konnen ni epa lò reve. Misye son nèg ki gen kouraj. Son nèg lè m tonbe ki ban m le bra pou m leve menm lè dèfwa m konn vle ret atè. Dèfwa m konn vle ret atè ay lè atè a bon pou ou oblije vle ret atè. Men misye misye misye tonbe anpil fwa. Epa bite misye bite misye tonbe.
Men m apresye sa. ke misye leve kanpe e misye asepte re renmen ankò e pa re renmen ap fè fake e se si ki bay ki plimen se menm jan on nèg ki pran kou nan fanm ka ap vin dim a sa pa choke m m di monchè wap fè gagòt lè w renmen ak tout ou menm ou blese ak tout ou menm e se lè sa w blese ou pa ka blese a mwatye ou pa ka blese a mwatye.

fanm ak gason e dènye fwa yon fanm twonpe m m di cheri ok m pa gen pwoblèm avè w m poze manzè yon kesyon m di poukisa w fè l li di m se yon eksperyans m di m pa gen pwoblèm li panse m pral bat li m di non je suis pas de ce genre epi apre 2 jou m tcheke l m di l m jwenn yon nouvo sponsò li se yon sponsò phtk Moïse Jean Charles li kwè m vre. Li pa konn si nan plan m tap pranl. M fèl mete mayo Jean Moïse la sou li. Epi m dil nou pral soti, nou pral bwè krèm. Epi m pa save l non baz. Kote tout nèg Jovenel Moïse yo ye m pa save avèl mayo Moïse Jean Charles la sou li. M fè tout pèp la bat li nèt. Konsa w pini moun kap fè gason pase mizè. M fè tout pèp la maltrete. Dan bank. Se ton parantèz mezanmi. Se ton parantèz. Zomo ki kesyon sou kesyon zomo. Mwen wè blag la bèl, li fè ògèy tout nèt, men yo abyeze yo pti kè. Yo pa tap janm ka vin byen riche. Yeah men zomo, zomo ki men sou gran jwa men te kontan gen w la men. Kesyon sou kesyon zobogi. Èske w gen matout ou menm?

So zobo ki dezyèm kesyon m gen pou ou man komsi eske w renmen viv wap viv vi wap viv la komsi eske w vrèman renmen l eske w renmen vi wap viv la eske w konfòtab ak lavi eske w son moun ki pa gen okenn malèz nan lavi w. Monchè pa bon son trè bèl kesyon wi viv map vi a man son vi man ki enkwayab baz ou konprann.